Sa ret pou moun, m vin di nou sa jodi a. Bèl fanm, mache fè sa w gen pou fè a paske gen yon sèl bagay ke Bondye ba ou li fè w bèl. E nou konnen jan bagay yo ye la, nou wè Barbara ki vin sou entènèt la ki vin trete mari l vòlè, ki vin trete mari l, mari a son ap fè fwod, mari a ap sesi, mari a ap bòlòdbò. Premyèman ma chère banm diw sa w son moun ki vrèman lo klas, lo self estime, no dignité. Linge sale se lave en famille. Si mari w te vòlè, mari w te vòlè pou ou. That's a very smart man pou Jules Celestin konnen poul monte sou internet pwan million dollars. Ou son salop ou kite neg sa ale. Jan de neg sa yo tout neg nan Hollywood sa yap chache yo avek egwi pou fanm jwenn yo. Kisa k enteresew Barbara ou vin etazini ou genyen si 17 ans isit ou pa yon led tifi pou gen 17 ans isit ou fè 17 ans wap goumen a gason. Ou fè 17 ans wap pran papye pou assault and battery. Ou fè 17 ans wap kouri ansanm avèk Share the live! Fò live la rive 1000 moun jodi a menm. 1K! That's what it is. M pap vin bay levanjil mwen pou granmesi. Nou pa peyem. Live mwen bagay pou nou pa peyem. E pa betiz map di. Share the live! So, ou pou vin Etazini ou gen 17 an. Premyèman, map di tout moun sa yo k anba live mwen, kèlkeswa ou gen papye, ou gen tps, ou gen viza, lè w vin Etazini ou gon priyorite. Lè w vin Etazini ou pa gen papye, premye priyorite w se papye. Premye priyorite w ou pa bezwen konnen fòk ou gen papye nan peyi a pou fonksyone, paske ou kite peyi w pou sa ki pa bon. Si lakay te bon. Ou pa tap vin isit. Ou pa k on jenn fanm pou rantre isit pou pou pa gen papye, pou se fo bounda, se fo tete, se fo lestomak, se fè moun wè. Non non non non. Fo bouda ou pral Ayiti ou pap gen lajan wap vin tounen yon matla. Wap vin tounen yon matla koton, yap kraze bouda ap fini. Fo tete a ou pral mouri an Ayiti but. Si w te travay pou te gen papye. Ou te mete tèt ou ansanm avèk yon moun pou te gen papye. Ou konn kiyès w ap pran tou. Mwen te fè laj sa deja, be smart. Si w vin nan peyi a, ou pa kab ap pa gen papye pou w ap date ansanm avèk yon nèg ki pa gen papye. Ou pa kab ap mache goumen nan ba l lè w pa gen papye y ap depòte w. Gen kèk pwogram ki pa pou ou lè w pa gen papye. Lè w pa gen papye goumen pa pou ou. Gen kèk dosye yo mete sou do w ou p ap janm gen papye. E map di jij sa tou, map gade live ou lontan mwen wè w se yon moun ki parèt ki vrèman byen atikile. Pa vin sou entènèt la vin dekrete Babara. Kite Babara pou nou menm fanm paske nou menm ki dèyè Jude Celestin an se fanm ke nou ye. Nou menm ki di Jude Celestin pat e pa ta dwe nan sitiyasyon sa nou menm ki joure Jude Celestin an se fanm nou ye. E map salye Rachelle gran fanm lekti ekriti ki te kanpe ki te defann Jude Celestin antanke yon fanm, yon yon manman, yon sè, yon kèlkeswa moun nan ou gen pitit gason. Kèlkeswa moun pi nou la pran prizon Jude pran, mwen m ta gen mari m ki ta Jude ki ta pran prizon pou 1 milyon dola, lè l vini m ta beure l pou m kapab anfounen l poukisa lamizè pa dous. Maladi pa genyen se bagay ki pi dur. Lè w pa genyen pawòl ou pa vouzèt, depi w malerèz pawòl ou pa bouzèt. E sa fò wè mwen menm, mwen di sa. M te pase maladi malerèz nan fanmi lè m t ap grandi, jèn timoun malerèz. Lè kouzin m yo pa ant yon kote, lè yo genyen se bat bwavo pou yo paske yo te genyen. Mwen menm mwen te malerèz, yo te rele m ti Kawòl pye chèch. Ou wè mwen menm, mwen kouri mwen kite malerèz. Bon chans mwen m t yon bèl fanm, byen kanpe, bèl ti pitit gras a Dye. Lè w wè m ou pa ka pa gade m. Yes, ah wi! Lè ou wè mwen kanpe map flanm kamyonèt ou paka pa gade fanm sa wi bèl ti grenn fanm gras a Dye epi trè zizi lè ou di nou kòman va ti m te gentan di kòman va ti sa va byen mèsi e pou tou a kòman a ete la joune sa va se ete a mèvèy m te chèlbè m te fè dyòl mwen byen kale paske m te Ayiti m tap naje pou m te soti. Malerèz fèm ou te ta pa okipe pyès moun kap diw konsa ke map reziyenm poum viv nan la povrete pa gen bagay konsa mwen menm mwen pa renmen malerèz m pa renmen malere m pa renmen malerèz ou wè depim wè son nèg ou wè gen tandans malere ti grapyay mwen menm manzè Carole bèl fanm se ou a wè map pase M pa ladan l paske poukisa? Mwen konn doulè malerèz, mwen pase maladi malerèz, mwen konn sa rele gon sèl soulye, mwen konn sa rele pa gen lajan nan men m, mwen konn sa rele gade nan vitrin nan ke m pa ka achte, sa se lè m te malerèz. Men piske w ap travay ou gen, toujou pran gason lè w s on bèl malerèz piko w pran gason pòv. Sispann pran ti malere. Malere pa piti l ou anyen, y ap fout ou de twa pitit nan dèyè, y ap fè w santi lèt. Mache pòch ou pou pi devan. Nan zòn ou rete a, ou te grandi a, nan zòn la ou te gen katòz an, kenz an, ou te konn peze ansanm avèk yon ti malere la. Lè w kòmanse ap grandi, deplase w, al chèche lòt kote pou w bat zèl ou. Pa okipe moun nan. Pa okipe pyès moun pyès moun. La kritik est aisée, mais l'art est difficile. Pwoblèm nan se rive kote w vle rive a. Se avanse kote w vle avanse a nan bon kondisyon. Ok? Sa ka rive l ka nan nep move kondisyon. Si m gen yon nèg ki vòlò yon ti 200 dola fè ti visye, ti greedy, fè moun ap joure sou entènèt la, nèg mwen vòlò 500 dola m ap kite l. But sim gon neg ki ase entelijan il jude celestin mwen sim pat gen mari antan kon bel fanm mtap rantre nan inbox jude celestin mtap al filel paske m renmen neg ki entelijan mta pral dèyèl menm poum fèl fon lot frodman mwen mwen menm. M ta pral dèyèl minm poul fon frod li poul pa pran prizon mwen m patap pran prizon poum viv paske america son peyi dopòtinite se la minm yo ye nou sipoze chèche kote yo ye at the same time tou ou minm lèw gason lèw nan sitiyasyon sa konn ki fanm wap pran Barbara pa yon fanm ou wè nan kominote ayisyen an la Barbara tout moun ap gade w ap parèt ak ti bout pantalon fè ti kaka kokorat yap plumen w yap kite w pa gon gason kap pran w pou lang ou Pa bliye gen kèk bagay ou fè nan yon relasyon ki soti deyò ou pap janm jwenn yon lòt nèg ankò. Wap jwenn yon lòt nèg kap vin itilize w kap plumen w kap manyen w but pa gen yon nèg kap fè w konfyans ankò. Paske gen yon konfyans mari w fè w paske kisa k genyen mari yon moun se frè w mari yon moun se zanmi w mari yon moun se pitit ou. Mari yon moun se tout ou men mari yon moun se anndan w paske banm di yon bagay byen apre Bondye nan syèl la pa gen yon moun ki konnen w pi byen pase mari w paske se mari w ki gade w ki mari w ki konn anndan w e mari w konn bouboun ou e mari w konn tete w e mari w konn lè w ap voye e mari w konn everything ou menm tou se w konn mari w lè mari w soti l al fè yon bagay konsa li vòlò w 500 mil dola mari w pwonp mari w sesi mari w bò lòtbò paske avantaj ke nou genyen. Tout sa nou gade nou wè e Beyonce, Rihanna, bla bla bla mete sou yo se yo nou vle mete but nou pa pral travay. Kòman w ta vle fè wè pou Yves Celestin ap ba w Gucci, Armani, Tucci, bla bla bla, Louis Vuitton, gon bagay kap fèt ki Dior, Gucci Celestin ap fè. Ou menm fanm ou vizyon sa vle di ou te nan vòlè a tou Babara. Ou sal non nèg la pou granmesi, ou panse se fanm ou kapab fè Jude Celestin pa jwenn. Okontrè, Jude Celestin ap jwenn pi gran limena ki pis enstwi pase w, ki konn konpitè pase w ki pral fè kòb ansanm avèk Jude Celestin paske Jude Celestin gen brain. Pou nèg moute sou konpitè. E nan e nan television m konn ap gade le premye ayisyen ke m onore antan kon ki moute sou konpitè ki fon frod 1 milyon dola. Nèg sa ta sipoze soti nan prizon. Nèg sa ou menm ki marye avèl la 1 milyon dola sa sou pat yon fanm ki te selfish Barbara. Si w pa t yon fanm ki te visyeuz, Barbara, Chère de Lave, si w pa t yon fanm ki te wè tèt ou lè nèg t la soti, kounye la, se pou n t ap gade tèt nou pou 1 milyon dola sa a ta fè 5 million dollars. Nou t ap envesti l. Nou t ap chèche bagay pou nou fè ansanm avèk li. Paske mari w pran prizon, tout fanm kite l avantaj ke w genyen map tande Jude kap pale. Lè yon gason di w konsa ke l marye avèk yon fanm li di w mwen te bay Barbara ti rès sa, se ou k jwe kat la mal Barbara, se ou k pèdi nèg la, se ou k jete l. E pa nèg la k kite w, se ou k kite mesye a, paske lè poukwa li te renmen w. Gason se de bagay gason renmen, manje bouboun. Ok manje bouboune ou gen mari se lave bouboune ou ou gen mari pa gen fatige ou gen mari a mwen ke w malad fò nèg la konprann ou anpil menm lè w fatige vè zòn minwi 1 è di maten vè zòn 4 è di maten se lagon w bagay nan men nèg la ou pa ka ap di m konsa ke ou gen 17 ans isit ou san papye ou gen lwa w ap sèvi pou 3 jou lwa yo pa janm ba w papye pou w gen w mari nan kay k ap fè fwod k ap ba w goug chiamani ou pa fè manje pou li. Ou pap lave, ou pap pase, ou pap bou yon bannann, ou pap fè anyen. Lar kay yon fanm, se fè manje. Pou gen chalè kay lan, se bagay ki yon bagay ki te ka pli bèl. Lè w ap kuit manje pou mari w pase deyò pou l ap goute. Gen fanm pa konnen kòman yo santi l. Se youn nan bagay ki te ka pli bèl. Lè mari w ale nan tiwa li, li ouvri l, li gade l, li jwenn yon chemizèt pwòp. Li jwenn yon kalson pwòp. Mari w rantre, mari w jwenn bwòs a dan l chanje. Mari w rantre, w ba l yon sipriz cheri m yon pòfen paske w wè pòfen mari w renmen an l pral, li pral fini. Se pa sèlman rantre pran, rantre pran, rantre pran epi mache pale nèg la nè mal. Pou gwo premye janvye pou w son jenn fanm. Fo tete k nan lestomak ou a, fo bouda k nan moudal la fo panse w se Beyonce, Thanksgiving se jou famiy manje pou pa kwit manje pou met sou tab sou Jude Celestin, se ka Rachel lal manje avek fanmi l. Jude Celestin te manke jwenn, li te sipoze chèche yon fanm pou l t fèmen yon kay ba li epi pou l te envite w kòm yon salòp vin manje avè l pou Thanksgiving. Anpil nan nou menm nap priye ansanm avek yon balèn tèt anba youn poun jwenn youn poun pa jwenn. Lè nou bezwen yon bagay, Bondye ba nou l, apre sa nou pran l nou jwe ansanm avèk li. Mari w se menm jan ak pitit ou l ye. Depi w gade mari w nan zye depi l grangou w konnen l grangou. Se fanm salòp Babara ki kite yon nèg leve l ki pap viv nan chanm gason l ki pral achte yon plat manje pou 7 dola pou l manje. Ou salòp amò! Kelkeswa fanm nan, Beyoncé kwit manje lakay li, Rihanna kwit manje lakay li, Michelle Obama kwit manje lakay li, Oprah Winfrey kwit manje lakay li, kelkeswa medam yo ou wè nap swiv nan televizyon an la kwit manje lakay yo. La kesyon de pa kwit manje lakay nou ba mari nou se salòp nap fè.